Salut tout moun, jodia bon jan info plus pote pou nou nan video sa top 10 peyi ki plus peple nan mond lan an 2020 an kote ke 10 pèp diferan sa ou byen 10 peyi sa chwazi kenbe menm prensip menm kòmandman Bondye te bay avèk Adan e Èv nan jaden Deden nan. Kote kilti pou yo kwase e miltipliye latè, ebyen 10 pèp sa yo menm menm rete la, y ap mete moun sou latè, mete moun sou latè. Menm si nou wè moun mouri nan aksidan, moun mouri pa katastwòf natirèl, anpil moun mouri, moun mouri nan epidemi, ebyen fenk kare gen moun sou latè. A tout gwoup pansan, tèt pansan mond lan, ti fami, ti gwoup k ap dirije mond lan ap fè tout mwayen posib pou yo desitire bagay sa paske yo prevwa ke twòp moun nan mond lan ebyen resous la kòmanse ap diminye si yo kite bagay la konsa ebyen ka vin rive yon moman ke pap gen manje pou tout moun manje ebyen rete la avèk nou nou pral ba w plis detay de sa e n ap mande w si w potko fè sa abone avèk chanèl la E klike sou ti klòch notifikasyon an pou pa pèdi pwochen videyo nou yo. Nap pran yon ti poz, nap tounen tou. Ebyen mezanmi jan ke m te di nou avan, nou pote pou ou nan ti videyo sa top 10 peyi ki plis peple nan mond lan an 2001. San nou pa pèdi tan, nap kòmanse avèk peyi Meksik. Ebyen, map fè nou konnen ke Meksik se youn nan peyi ki plis benefisye de touris lakay li chak ane. E map fè nou konnen ke Meksik An uityèm pozisyon nan peyi ki plis vizite nan mond lan nan zafè touristik, e nou konnen deja kapital Meksik ki se Meksiko, apre ankò li gen 2 lòt vil prensipal ki se Guadalajara e Monterrey, e map fè nou konnen ke Meksik gen fwontyè avèk Etazini, Gwatemala e Beliz. E ankò, nou nap fè ou konnen ke Meksik gen yon popilasyon ki egal a 135 milyon 795 mil 831 abitan e li se dizyèm peyi ki plis peple nan monn nan an 2020 an. Nou gen an nevyèm pozisyon peyi Lawisi. Lawisi se yon peyi ki sitiye l ann Azi e ann Ewop, sa vle di 77 pousan ann Azi e 23 pousan ann Ewop. E yo fè konnen ke pèp Ris la souvan ap diskite sou apatenans yo Sa ki di yo se Azyatik e lòt di yo se Ewopeyen. An un mo, sa ki di li Azyatik li bon, e sa ki di li se Ewopeyen, ebyen, li bon. Ebyen, m ap fè w konnen ke Lawis gen yon popilasyon de 146 milyon 593 mil 692 abitan e li se nevyèm peyi ki plis peple nan mond lan an 2021. Li gen yon uityèm pozisyon le Bangladesh. Bangrajesh se yon peyi ki sitiye li an Azi, prensipalman an Azi di Sid, e li fè pati de kontinan Endyen an. E ankò li gen fwontyè avèk le Birmani, e lang ofisyèl yo se le Bangali, e aktyèlman la a Bangradesh gen yon popilasyon ki egal a 173 milyon 548 mil 302 abitan e li se uityèm peyi ki plis peple an 2020 an. Nou genyen an setyèm pozisyon le Nijerya. Nou kapab di non konplè Nijerya ki se La République Fédérale du Nigeria e se yon peyi ki sitiye li an Afrik, pli presizeman an Afrik de Lwès ki sitiye l dan le Golfe de Guinée. E yo genyen lang ofisyèl yo ki se anglè, e prezidan yo ki se Muhammadu Buhari. E aktyèlman la a, yo gen yon popilasyon ki egal a 207 milyon 274 mil 519 abitan, e yo se setyèm peyi nan mond lan ki plis peple an 2020 an. Nou genyen an sizyèm pozisyon le Brezil. Nou kapab di ou Brezil li menm li sitiye li an Amerik di Sid lan. E se youn nan peyi an Amerik la ki gran anpil an tèm de sipèfisi. E yo gen lang ofisyèl yo ki se le pòtigè. E Brezil se youn nan peyi ki gen anpil fwontyè tankou li gen fwontyè avèk Irigwey, Arjantin, Paragwey e Bolivi. e Pewou, eksetera. E aktyèlman la a, Lebrezil gen yon popilasyon ki egal a 212 milyon 559 mil 409 abitan e li se sizyèm peyi ki pi peple nan mond lan an 2020 an. Nou genyen an senkyèm pozisyon le Pakistan. Pakistan se yon peyi ki sitiye li an Azi e l se youn nan peyi kote ke yo pale plizyè lang. Men yo gen lang ofisyèl yo ki se Ourdou, e tanporèman yo pale anglè. E yo gen anpil lòt lang ankò ki diferan de ni anglè ni Ourdou ki se lang ofisyèl yo, paske nan chak rejyon prèske yo pale yon lang diferan e yo gen kapital yo ki se Islamabad e yo gen pi gran vil yo ki se Karachi ki gen yon sipèfisi de 881 1,913 kilomèt kare, e aktyèlman la yo gen yon popilasyon ki egal a 220 milyon 403 mil 741 abitan, e yo se senkyèm peyi ki plis peple nan mond lan an 2020. Nou gen an katriyèm pozisyon Lendonezi. Lendonezi ankò se yon peyi ki sitiye li an Azi. prensipalman nan sidès, e se yon peyi ki konpoze de milye d'il volkanik, e se yon peyi ki chaje avèk bèl plaj, yo gen volkan, yo genyen dragon, yo gen jeng, yo gen anpil elefan, e yo gen oran-outan, yo genyen tig, etc. E kapital yo, Se Jakarta, ki gon sipèfisi de 1 milyon 904 mil 569 kilomèt kare, e lang ofisyèl yo ki se lndonezyen, e aktyèlman la yo gen yon popilasyon ki egal a 274 milyon 167 mil 854 abitan, e yo se katriyèm peyi ki plis peple nan mond lan an 2020 an. Nou genyen an twazyèm pozisyon peyi Etazini. Kòm nou tout konnen l deja, Etazini ki se premye puisans mond lan e se yon peyi ki sitiye li ann Amerik e li an twazyèm ran mondyal nan peyi ki pi gran an tèm de sipèfisi. E m ap raple nou ke Etazini se yon peyi malgre tout sa moun tande mal de li, li rete yon peyi ke anpil moun ta toujou renmen vizite. e ankò li fòme de 50 eta ikonpri Alaska e lèzil Awayi e yo gen yon yo gen kapital yo ki se Washington e aktyèlman la yo gen yon popilasyon ki egal a 330 milyon 252 mil 859 abitan e yo se twazyèm peyi ki plis peple nan mond lan an 2020 an. Nou genyen an dezyèm pozisyon Lend. End se yon peyi ki sitiye l ann Azi, ann Azi di Sid, e se yon peyi ki gen anpil fwontyè komun tankou, peyi Pakistan o nòdwès, la Chin o nò e a lès le Bangladèch e la Birmani o nòdwès eksetera. E ankò End. te pran endepandans li an 1947 e yo gen kapital yo ki se New Delhi, lang ofisyèl yo ki se Hindi e yo gen pli gran vil yo ki se Mumbai. E aktyèlman la yo genyen yon popilasyon ki evalye a 1 milyar 326 milyon 93247 abitan e yo se dezyèm peyi ki plis peple nan mond lan an 2021. Anfen nou genyen an premyè pozisyon Lachin. Nou kapab di Lachin se yon peyi ki sitiye l a lès de Lazi sur la rive ouest du Pacifique. E ankò, Lachin entèdi fòmèlman a fè bagay ke yon manman chita ap vin kale 5, 6 timoun nan. Yo entèdi bagay sa paske twòp moun an Chine. E ankò map fè nou konnen ke la Chine menm se motè mond lan. Si wap gade byen kelkeswa nan peyi ou ye wap wè nenpòt bagay, preske nenpòt bagay wap achte wap made in China, made in China make ladan li. E ankò dezyèm fason li se motè mond lan ankò nap gade Nan coronavirus sa la ki antre nan mond lan la, la chine annik gon pwoblèm, sa w tande a la ou wè tout mond lan li menm menm li paralize a koz de la chine ki te gen yon pwoblèm tout sa li menm menm li pwouve nou ke la chine se motè mond lan. E nap fè w konnen ankò aktyèlman la la chine gon popilasyon ki egal a 1 milya 441 milyon 800 mil abitan e li se premye peyi ki plis peple nan mond lan an 2020 an. Ebyen zanmi m yo n ap di nou mèsi dèske nou te pran tan nou depi nan kòmansman jiska lafen pou nou te gade ti videyo sa e n ap mande ou pou pataje ti videyo sa avèk zanmi w, fanmi w pou yo kapab jwenn enfòmasyon e konsa tou pou chanèl la li menm menm li kapab ale pi lwen.